Ou pa wè etan m, gad eta m, wè pye m, wè sa k sou mwen, men mwen. M sonje lafwa dènye ou te rankontre m lòt bò a, ou sonje menm ti rad sa k te sou mwen? Wè eta m, epi w renmen m? Grenn pitom nan, m ap kite l pase konsa?

Toujou anba pye bra, epi lè mwen aksyon kap fèt la, m fon ti leve, map byen kontwole aksyon an. Lè m wè ki aksyon kap fèt se farizyen avèk melon ki sot fouye ti bray Magda.
Sa w di la ti gason? Granpa, jwe m di w la konsa la e la e granpa. Granpa.
Ti gason. Granpa. Mwen ki w sa? Bon m di w bagay granpa, gèlè moun sa yo se

Gade ti gason an. An zen. An nou konplike kou bagay zen. Oh.
Ban mwen siko bay la pou li lòt. Pandan mwen ap pibwa lè fini mwen jenn yo bay pou melon an lè fini farize li menm nan li kouche atè li kouche atè a lè fini melon li menm nan mwen lap gate anwo lap gate anba lè fini lap avanse lap avanse li tan li tan jenn yo nan fin pase lè fini li soufle babay nan men sou jenn yo nan

Eyy! Ti Bono vin ap bay boutey la! Reveye w! Ti! Ti!

Al banm papye kay la. Ki kay sa? Ou pral konnen talè.
M bezwen konnen nan ki drama m pran la mwen menm. Kòkòt, silvouplè ou ka eklèsi m plis paske m tande w ap pale de yon papye kay. Ban m di w.
Mesye sa w wè a se mennaj mwen. L al andeyò lakay mwen. Li di m konsa l achte tè pou mwen, l achte kay pou mwen, mete bòs ap travay. M vin ap rele nan tele, l ale Gonayiv. M vin ap rele nan telefòn m pa janm ka jwenn li. Mal kotel rete a m mande pou li m pa jwenn li epi se kounya m vin rankontre avèl nan wout la mwen menm avèw li menm avèw. De ki kay nap pale la.
Kay ou te di ou achte pou mwen an. Banm di nou, tankou ou menm papa salòp, papa kaka. Komsi ou pwomèt dam nan ou di ke wap achte kay pou li. Mwen menm ou pwomèt mwen. Kisa?
Li te nan mache pou ou tou? Yeah! Ebyen se sa aswè mache Ferre? Medam, de ki kay nap pale? Mwen m pa konn de ki kay nap pale la. An ou di ou achte kay pou mwen, ou di ou achte kay pou li tou? Pran ou menm ou merite pou yo pran pou yo bat ou a bwa pini pou tèlman ou mal ou. Gad jel. Tale, tale. Depi depi jel ou ta wè jel, jel pake je visye. Pitit, dim non, kote ou te rankontre nèg sa a? Sa w konnen sè m? Ou konnen mwen menm. Se mache map mache nan lari a, son brasaj m ye. M rankontre avèk nèg la, nèg la ban m espwa, mwen menm ki yon fanm ki renmen enterè, nèg la di m konsa ke l ap achte machin pou mwen, nèg la di m konsa ke l ap achte yon kay pou mwen, m gen tan gen pwojè, se fanm parèy mwen, m wè afè, m kòmanse ap bay nèg plezi, epoutan salòp la, papa salòp la. Se pou gran mesi, son tan m tap pase wi. Ebyen se pa sèl ou k tap pase tan an non, mwen m pase l tou, bon l al andeyò lakay mwen l fè tan l dòmi l leve, nou fè tout sa pou nou te gen pou nou fè. E se ale l ale, m ap rele nan telefòn m pa ka jwenn li epi men kote m vin rankontre avè l la. Antouka sèm, m ap tou pwofite di w sa, lè w wè nou rankontre avè nèg yo nan lari a, gen de bagay lè l di nou, piga nou pran ladan yo. Paske deyò a pyeje, nèg yo se sa y ap mache fè, bay moun manti, blofe moun. Yo pa bezwen konnen si gen lanmò nan peyi a si pa gen lanmò. Mwen m fin pran egzanp sa a, pa gen pyès nèg k ap ban m manti sa w wè l ban m nan ankò. Enbyen kòkòt, ma chérie, mèsi pou konsèy ou. Enbyen dakò cheri. Enbyen oke dakò. Mwen m deja m vè yo. Mwen m deja. Depi son nèg li vè di 4 batis dèyè l. Ou atake farizyen tonel leve devan tonel leve dèyè m te di w sa wap jwenn azokan nou humm epa ti dans non ou wè dans sa fòm degajem poum mete pantalon 4 de chine mwen avek gwo chemiz goyabel mwen sou mwen poum al danse dans sa wi fòm al dansel.

Ou pa dwe ap mache konsa non makomè, wap mache tèt atè nan roman m konnen w gen pwoblèm vre men makomè w pa kite pwoblèm nan reyaji sou ou konsa makomè. Se vre konpè, lè w wè map mache tèt anba la a grenn pito m nan map kite l pase konsa?
Anvan m sot nan peyanm m fè 17 bay zlo m dejanbe anvan m rive isi a wi Kounya pou yo keyi l konsa pou m vin pran l sou pil fatra epi pou panse

Pa gen moun non kap vin pran tèt sèkèy anm. Makomè fò banm dyòl anm poum pale tou makomè map pale fò kitem pale vrèman makomè m konnen sa ka fè w mal men w se poze gen kontwòl pasem tou deja tè bò isit e tè ki glize eske w tande pase tè bò isit la la w konnen makomè e latibonit ou ye la latibonit e moun ki pap bay moun anyen pase tout sa w genyen granmoun yo bò ti manje men je bouch w fò w kontwole. Pase m tousa makomè. Si w pa pale byen makomè fò w jere sa. M tousa deja. Humm.
Ou pa konn wè mon konpè. Humm. Lè nonw pran kou se jò ki kouri djo. Makomè makomè m konn tout bagay. M konn tout bagay e m konn sa kap pase w tou. Pase yon moun makomè k pèdi yon timoun e pa bagay e pa bagay ki pase l. On sèl la wi konpè. On sèl la wi. Mwen m fò m tousa makomè.
E pa mwen k pouse ti jennonm nan se mwen k pou ta tou jan zantray mwen ap dechire.